Thomas Tuchel fè Real Madrid pa kontan. Misye pran yon desizyon la kote ke Real Madrid pat kontan ditou. Eduardo Camavinga, misye gen 3 opsyon k prezante devan li paske li kapab kite Real Madrid pandan mèkato estival 2026 lan, nou pwal kapab pale de sa. N ap wè tou Fermin Lopes, jwè FC Barcelone, msye li menm ki fè deklarasyon sou ekip Real Madrid la. Vinicius Junior, msye li menm ki mete gwo pale nan peyi Brezil e nou pral kapab tande pou ki rezon, fanatik yo. N ap wè tou Ancelotti, kòman msye li menm li rele Endrick Lòske 2 mesye sa yo rankontre, nou pral tande kòman Ancelotti li menm li rele Endrick. Epi n ap wè tou nan Liga a ki jwè ki ap touche plis lajan. Jounal L'Equipe nan peyi Lafrans li devwale pou sezon 2025, 2026 lan, enben ki jwè ki ap touche plis lajan nan Liga a e nan klasman sa a Real Madrid li menm li okipe tèt klasman an. Nou pral tande koze fanatik Pa bliye abòne avèk platfòm Delofoot lan se meyè fason w kapab sipòte lèw fin abòne aktive klòch lan peze bouton like lan epi pataje video sa pou plis moun kapab dekouvri platfòm nan fanatik foutbòl nap kòmanse avèk aktyolite an se pwal avèk an Itali demisyon yo kòmanse sitou avèk prezidan federasyon italyèn nan ki se Gabriele Gravina li menm ki te anonse demisyon l e kèlke minit plita ta pwal genyen Buffon ki ta pwal anonse osi demisyon l

Enben ki tap jisteman fèt osi spontane, se sa ke misye li menm li fè konnen. Yo te mande m pou m te pasyante pou m pèmèt avèk chak moun mennen yon refleksyon apwofondi. Mentnan ke Prezidan Gravina li chwazi retire kò l, mwen santi mwen lib pou m fè sa ke mwen konsidere kòm yon akl de responsabilite paske menm si mwen sensèman Konvenki, mwen te pote anpil slu plan de lespri dekip e de la koezyon avèk Rino, Gatouso e tout kolaboratè yo. Je di nan yon tan ki pa t vrèman long kote ke nou te ye nan seleksyon nasyonal lan. Objektif prensipal lan se te mennen Itali nan koup du mond e nou pa rive fè sa. M panse ke nou ap kite e moun ki pwal vini apre m yo pwal gen libète jisteman pou yo kapab e fè travay lan e toujou e misye di l espere ke moun ki pwal chwazi yo tou yo va kapab fè bon chwa pou okipe pòs sa. Misye di reprezante ekip an nasyonal pou mwen menm se te vrèman yon onè e yon pasyon depi lè ke mwen te tou piti mwen te eseye asime misyon m pandan ke m te mete tout enèji m kote ke m te entèrese avèk tout sektè yo jisteman E mwen te vle osi yon lye de dyalòg e de sinèji antre diferant ekip de jèn pandan ke nou tap eseye striktire avèk diferan responsab yon pwojè ebyen ki te kòmanse apati de jèn yo abouti avèk ekip nasyonal U 21. Msye di tout sa se te pou n repanse fason ke nou ap fòme talan yo pou fiti ekip nasyonal senyò la.

Buffon li menm li te pratikman reyaji. Mentnan nou pwale an Espay, pli presizeman nan ekip Real Madrid la. Ebyen Real ki pa vreman dakò avèk Thomas Tuchel. Nou konnen Real Madrid te gon pakèt jwè ki te pati la nan trèv entènasyonal la. Pami yo te gen Jude Bellingham ki te konvoke Avèk la seleksyon anglèz de foutbòl, ebyen Bellingham konvoke, misye pa menm jwe yon minit avèk ekip anglèz lan. Sa ki pa fè Real Madrid plezi, yon jwè ki apèn soti anba yon blesu miskilè, li tap bezwen gen match nan janm li, fòk li jwe, sa ke jounal Marca li menm li afime. Real Madrid li te panse dayè ke Jude Bellingham te bezwen yon tan de je notamman pou double konfwontrasyon ki pral vini kontr ekip Bayern nan e yo pa konprann pou ki rezon e yo pa konprann jesyon Thomas Tuchel lan avèk Jude Bellingham paske yo pat mete l jwe menm yon minit nan Real Madrid selon jounal Marca yo estime ke deplasman sa li pat sèvi anyen pou Jude Bellingham paske li pa menm jwe yon minit. Toujou nan Real Madrid nou prale avèk. Eduardo Camavinga, fransè a li menm, misye ki a Madrid, men yo fè konnen nan Real Madrid, misye ki pa yon jwè ki entouchab, li pa entransferab. Nou konnen ke Camavinga, misye li menm, li deja jwe 34 match, men se toujou nan yon wòl segondè, toujou nan gwo randevou yo. Nou konnen gen yon gwo konkirans ki vin enstale, notamman avèk lemèjans de Thiago Pirtach bò kote Aurelien Tchouaméni. Ebyen yo fè konnen premyè opsyon an, misye li menm li kapab toujou e vle rete nan ekip Real Madrid lan, sa se premye opsyon an. Dezyèm opsyon an se Paris Saint Germain selon jounal as ki toujou gen yon enterè pou jwè foutbòl lan. Deja an 2022 Nathaniel Khelaifi te tante chans li avan ke jwè foutbòl lan te chwazi Madrid. Sèt fwa si kontèks lan vrèman diferan E a Paris profil li vrèman fè plezi avèk dirijan e France club fransè an pou lenstan poko gen òf men Paris Saint Germain li ap swiv sitiyasyon an de prè se sa ke jounal as li fè konnen. Twazyèm pis lan se Premier League lan, plizyè klub anglè entèrese e ap siveye evolisyon Jèn entènasyonal franse an, pwofil li kole pafètman avèk chanpyona Dangletè lan, paske son jwè ki gen entansite, kapasite pou li repete efò yo, eksperyans malgre jèn aj li, avèk deja plizyè titre enpòtan ke li ranpòte, pami yo, 2 Lig dè Chanpyon. Camavinga, yo estime ke son jwè ki genyen yon CV ki ase solid, sitou an Angletè, yo kapab kontante tout pati avèk. Jisteman yon transfè ki kapab trè enpòtan pou ekip Real Madrid lan ki pral bezwen degrese mas salaryal li an tou. Real ap bezwen sa paske li gen, alò se pa mas salaryal nan sitou men se pito pou l finanse dè jwè ke yo pral kapab achte pandan mèkato estival 2026 lan. Epi gen jounal Lekip ki fè gwo revelasyon sitou nan Liga a, kote ke jounal lan li menm li devwale ki jwè kap touche plis lajan nan Liga a. Wi, jwè kap touche plis lajan nan Liga a, yo devwale tou non jwè ki mye peye yo e antrenè ki mye peye yo. Ebyen, Nou pral kapab wè ki sa sa ye fanatik, san sipriz, se Real Madrid li menm ki gen premyè plas lan, avèk Kylian Mbappé e Vinicius Junior ki an tèt. Ou konprann, 2 jwè sa yo, yo estime, ebyen se jwè ki ap touche plis lajan an tèm de salè, des montants exprimes en bruts, ok, en bruts. E, alò, e n kapab di la, ki pa genyen sèten eleman tankou prim a la sinyati, notamman tankou Kylian Mbappé. Ebyen, nan yerachi sa a, li kapab dayè evolye rapidman, Vinicius ki te pwolonje kontra l an 2023, msye li menm ki te benefisye yon revalorizasyon pwogresiv, selon enfòmasyon yo, salè li dwe pase de 16 a 18 milyon ewo nè pa an apati de sezon pwochèn, sa ki ta dwe pèmèt li depase Mbappé nan nan griy entèn salè fiks yo. Tande byen, salè fiks. Ebyen, fòk nou di ke jwè ki mye peye nan Liga, men top 5 lan, ok, tande byen, top 5 lan, se Kylian Mbappé, misye ki ap touche 2 milyon 670 mil euro, Ok Al di salè li pa mwa. Vinicius Junior an dezyèm pozisyon alò a egalite avèk Mbappé, menm kantite kòb lan tou, 2 milyon 670 mil ewo. Twazyèm jwè an se yon lòt jwè Real Madrid ki fè top 3 a, se David Alaba ki ap touche 1 milyon 880 mil ewo. Katriyèm jwè an se FC Barcelone ki se Robert Lewandowski ki ap touche yon salè de 1 milyon 730 mil ewo pa mwa. Epi gen Bellingham, jwè Real Madrid ki an senkyèm pozisyon avèk on milyon 670 mil ewo a egalite avèk Juan Oblak Atlético Madrid pou menm montan sa. Fòk nou di dèyè duo Real Madrid lan, mga di David Alaba li menm li pwente nan twazyèm plas lan avèk yon salè anviwon 1.8 milyon dewo mansyèl, yon pozisyon ase siprenant lè w gade tan de je jwè foutbòl lan ki limite dènyè sezon sa yo. Robert Lewandowski li menm ki parèt kòm jwè Barcelone ki fè katriyèm jwè an, nou kapab di l atakan Barcelone nan, se sèl jwè ò Real Madrid ki parèt osi wo nan estimasyon sa selon jounal L'Equipe. Senkyèm plas lan okipe pa Jude Bellingham avèk anviwon 1 pwen 1 milyon 670 mil euro bri mansyèl, se sa li ye. O pasaj, jounal Lekip te osi panche sou salè 2 antrenè yo nan Liga. Alvaro Arbeloa, msye li menm, l ap touche anviwon 580 mil euro mansyèl sou ban Real Madrid lan, lwen dèyè Diego Simeone, lajman an tèt, ki ap touche

Avèk 910 mil ewo, Abeloa an twazyèm pozisyon Real Madrid avèk 580 mil ewo. M byen kwè Simeone nan Atlético Madrid jiska prezan se antrenè ki mye peye sou planèt foutbòl lan. M kwè sa wi Simeone. E lòt nouvèl nou pral gen pou nou pataje se pral konsènan Vinicius Junior ki vrèman divize o Brezil malgre yon trè bòn prestasyon Kontra la Kwasi, madi dènye, jwè Real la, misye pa konvenk tout moun, an labsans de Neymar Junior, ekate pa Ancelotti pou trèv sa, Vinicius ki te rekipere nimewo 10 la, yon senbòl fò ki, m ka di, ki pa pase trè byen bò kote sèten ansyen entènasyono. Pou yo menm Madrilèn nan li pa gen epòl pou li asime stati sa ni pou li kapab pote ekip sa sou do l. Ebyen Vinicius Junior gen anpil e pale ki fèt o Brezil. Mwens desizif, mwens enfliyan e se sa ke yo fè konnen. Gen lòt e obsèvatè ki soulinye pou yo di pwoblèm Brezil la se yon pwoblèm kolektif Avèk yon ekip ki pa kapab mete Vinicius nan bòn kondisyon yo, notamman nan 1 kont 1 la ankò, kote ke li konn fè abityèlman diferans lan avèk Real Madrid. Pandansetan gen Luis Fabiano li menm ki pratikman reyaji kote ke li di Vinicius li gen yon kap ke li poko franchi avèk Brezil. Li di, Li gen li te gen anpil opòtinite avèk plizyè seleksyonè e jiska mentnan li poko bay anyen, li pa janm atenn nivo ke li genyen nan Real Madrid lan nan seleksyon brezilyèn lan, sa se Luis Fabiano li menm ki reyaji. Lòt repwòch ebyen yo bay avèk Vinicius sè ke Vinicius li menm, li pa fè trop loske Neymar li menm li pa la ebyen Fabinho alò Fabio Luciano li esplike pou li pale pou li di loske Neymar pa la li panse ke li dwe Neymar li panse ke li dwe Neymar se trop pou li Ou pa Neymar, ou pa yon jeni tankou Neymar, ou pa kapab rezoud tout bagay pou kò w. E yo fè konnen se yon sijè ki parèt trè sansib pou Luciano, chwa sa li voye yon movè sinyal, li di mwen te trè enève lòske mwen te wè Vinicius Junior avèk nimewo 10 lan, se inimajinab ke li pote nimewo sa paske jwè sa li pa Neymar, E se sa ke li fè konnen. Bon, m panse ke se yon pwoblèm pèsonèl. La m plis panse ke se yon pwoblèm pèsonèl. Rodrygo pote nimewo 10 nan, konn konn gen nimewo 10 la nan do l tou nan Brezil. Rodrygo konn gen nimewo 10 lan, èske Rodrygo se Neymar l ye? Men poukisa se Vinicius nou tout ap nou tout ap ap kouri dèyè l lan konsa hein? Ok. Epi genyen Fermin Lopez, misye ki te akòde yon entèvyou avèk Guti, Fermin Lopez pale, misye te rêve FC Barcelone, misye pale de sitiyasyon l, de souvni l e de Real Madrid. Nan yon anbyans trankil, trè detandi, Fermin Lopez te reponn kesyon de Mickey Nunez, enstale akote de Guti. Ebyen, jwè de 22 zan an, misye te pale, li te ensiste dabò sou sitiyasyon aktyèl li, pou li menm, pa gen okenn dout, li egzakteman la a kote ke li vle ye an. Misye di, nan Barcelone, c'est le maximum, ou pa achte sa, sa se rèv mwen. Lòske yo te mande l, pou l site yon jwè nan Real Madrid ke li apresye, Fermin Lopez, misye pa t vle site. Misye di, Eske mwen kapab site yon ansyen? Misye di, E Ronaldo Nazario, se konsa l te reponn, avan ke li ajoute, misye di m kapab chanje. Guti, ki te chita bò kote l, misye site non Guti tou. Epi apre yo ta pral poze l yon kesyon dirèk sou Real Madrid, sèt fwa si, misye pa t ezite pou l te reponn. Misye di, lè yo te poze l kesyon, èske gen yon klèb kote ke li pap janm siyen ladan l? Misye di, mwen pap janm ale nan Real Madrid. Humm. Ebyen Guti li menm te reponn misye pou li te di mwen menm tou, m pa tap janm jwe pou Barcelone, Guti reponn misye. Li evoke fen sezon an tou Barcelone ki byen plase nan Liga a men li prefere rete prudan, misye di les favoris, ça n'existe pas, nan Liga a ou premye e ou dwe kontinye kòm sa, nan Lig dè Chanpyon parèy. Tout bagay ap jwe sou dè detay men m espere ke Barcelone pwal genyen. Se trè difisil men mwen gen anvi an. Anfen, misye retounen sou klasiko an ki l, m kapab di, ki l klasiko, ebyen, e sitou nan dyèl sezon pase an, ranpòte 4 gòl a 0 pa Katalan yo, yon gòl de li menm ki ta pral refize, misye di, yo anile yon gòl pou mwen, senkyèm nan an plis, mwen te fè yon selebrasyon kòm si mwen te genyen Lig dè Chanpyon e yo te anile l, seryezman, m te prèske kriye. Vwala, se deklarasyon de Fermin Lopez. Vwala fanatik, nou te kontan pou n te pataje aktyalite spòtiv yo, pa bliye siw apèn retwouve platfòm Dlo Foot lan se abòne, aktive klòch lan.